RTMS Media Show lakay ou. Jodi a nou Leogan kote ke nou nap rankontre yon atis. E atis la li menm li tap viv Akayè epi li deside viv vin Leogan pou plizyè rezon ke nou pral konnen la tou swit e nou pral branche sou atis nan la.
Sak gen la menm? Afèm, ou konnen nou poze. So, map big up.

E jodi an nou Leogane e nou rankontre Bibery Mathieu ki di nou ke li menm li chwazi vin viv Leogane de preferans. Bibery Mathieu pral ba nou pou ki rezon ke li menm li chwazi vin viv Leogane olye de Akayè. Bon m pa konnen, e pa mwen ki pral di l, se Bibery Mathieu ki pral di l. E Bibery Mathieu, sa k pase? Ebyen nou anfòm ou konnen, donk se Ayisyen nou ye. M pa kwè bezwen gen yon gwo rezon pou soti nan yon andwa ale nan yon lòt andwa pandan se tan w anba drapo, ou konprann sa m di w la? So, sa Ayisyen nou ye, nou fyè de chak kote nan chak kwen nan peyi nou. Il sifi ke chak kote nou ale, nou gen fanmi ke nou familyarize nou a, zanmi nou gen, nou jwenn nan aktivite swa kiltirèl oubyen an matyè de biznis, nou wè fason nou ka antre, nou ka soti tèt nou. Donk, donk se laj k ap antre, sa vle di. E nou pap nou pap vin jèn, se gran se vye nap vin vye de jou an jou. Sa vle di nou pa ka fokis si e on sèl kote. Pafwa fò nou oblije oryante nou lòt direksyon pou nou wè si nou ka fè e antrepran lòt bagay ki kapab itil nou pou vi nou demen si Dye vle. Ok, bon bagay.
M sot ap tande nan nan challenge ke amrap lan. ke ou menm ou menm ou lanse la m sot ap tande ke ou frape anpil anpil anpil nèg nan vil akayè donk kote ke ou menm ou di malfektè tèlman tagèt ou ou chwazi vin viv leogàn eksplike nou yon ti bagay lan sa non menn yo ou konnen se pa tout bagay ki ka pale dèyè kamera menm gen anpil bagay m pat chwazi pale konsa ou konprann men mistikman m kapab di w yo nèg ki nan pwòp gèm ansanm avè w. Pwòp nèg ou konnen ou konn ap fè foto kap baw respè kap di konsa kot atis paw nèg ki atis tou lap met tèt ansanm epi pwòp nèg sa kap tagèt ou kap pran foto kap fè grimas ou wè sam diw la mpa bezwen di donk sa ayisyen nou ye donk nèg ki fè sal konnenl e mwen menm mpa bezwen pale plis tou ou konprann sam diw la donk gon pakèt bagay ki pase donk. Se pa bagay ke nou ka nou ka pale. Ok. Ya. Men nou konn se as Ayisyen nou ye, sou ti nèg nou ye nou konn nou konn sa k fèt la. E pi e pa pou rezon sa definitivman nou vin la. Ou konprann? Men nou vin Leogane kounye a pase Leogane la m gen papa m isi Leogane. So m gen sè m, m gen matant mwen, m gen tonton m, nyès mwen. On bann fanmi m donk se lakay mwen m ye la. Ok, konbe tan ou genyen depi ou vin Leyogan? Monchè m kapab di w, m soti Akay depi 6 oktòb. Ok. Ya. Depi 6 oktòb m soti Akayè. E kòman w de, de Akayè, e kon ki konparezon w ka fè de Akayè ansanm avèk Leyogan? Kòman w wè ou menm ou kapab evolye? Èske w wè sa ba yo pi bon? Monchè, e. Ou konnen men m pap fin fè konparezon pou m di konsa ke Akayè pi bon e Leyogàn pi bon. Donk se pa pou bi sa ke mwen vin isi a, ou konprann. Men anfèt, nou kapab chanje direksyon a tou moman pou n chache vann nou sou le plan nasyonal. Ou konprann sa m di w la? Donk, ou konnen ou fèk vin isi. Yon kote Akayè ke m abitye se la depi m tou piti m grandi avèk yon kote ke m konn vini de pasaj kounye a ke m stab sa pral mande m di tan pou m adapte m ansanm avèk sistèm nan ou konprann? Kidonk chwa pou ou soti Akayè pou vin viv Leyogàn nan se yon chwa m kapab di estratejik e o nivo mizikal ou di mwen pou antreprann lòt bagay? Bon se yon chwa estratejik e De manyè mizikal answit de biznis. Ok. Ya. Ok, kòman kòman ou menm ou ou viv? Eske deja se mizik ki gentan ap ba w rantre Leyogàn? Ou di mwen se se biznis nan ou kòmanse antreprann oubyen ou gentan Antreprann ou dimwens eske se fanmi ou gen isit tankou ou te mansyone l talè an, se fanmi ou gen isit ki ap jere tout bagay pou ou la?
Monchè, si m ta di konsa se mizik la, se pi gwo manti m tap m tap ka ba ou. Ou konprann sa m di w la? Men nou kapab di nou nan mitan fanmi n nou alèz. Nou manje, nou bwè. E answit nou gen kòb nan pòch nou si n bezwen 1 gout nou deyò a, wè sa m di w la. So, nou chill man. Menm mizik la poko gen, poko rantab. Ou konprann sa m di w la. Men anfèt, nou la e nou wè avni tou. Yeah. Ak ki atis m kapab di ou kòmanse kolabore isit lan Leyogàn e ki m kapab di ki gen gran renome Leyogàn? M poko gen kolaborasyon ansanm avèk yon atis Leogana non, men anfèt m gen atis ke m kòmanse adapte m ansanm avèk team yo isit pa egzanp wap gen Wadji Clef e misye se Big Brain misye se maestro nan Master Studio epi m gen Zao Boulldozè misye se nèg Leogane la donk mwen a misye nou gen yon feat nou te fè 2013. 2017 ok nou gen yon fit ou te fè ansanm 2017 donk e apre sa pa vreman gen lòt atis kem gentan konekte avè yo ou konprann men pi devan m konnen menn baka nan vil la la talè konsa se atis nan vil la k dwe chache konnen mwen m pap chache konnen atis menn ou konprann sa m di w la men atis nan vil la nan yon ti tan ankò la ou dwe chache konnen krèt kot atis sa ye. Kot misye loje bò isi a? Ok. Yeah. Yeah. Donk preske m kapab di Biberi e Akayè fè fè tout sa li gen pou l te fè Akayè. Yeah. Donk Biberi ap eseye pran yon lòt mache aktyèlman e Biberi vin avèk tout chèz li, li pa vin li pa vin prete chèz nan men moun, li pa vin pran plas moun. Yeah. E pa bliye ou menm k ap gade la nòmalman nou pa Se pa RTMS Media Show an gran konplè, men se RTMS Media ki nan kay lan jodi a nan Leyogàn epi nou kwa sa Biberi nou di ok fò n fon ti pale paske Biberi se atis ke nou menm mwen menm m gen chans m konn gen chans kotwaye e son atis ki vrèman koul e ki chwazi vin viv Leyogàn m pa ka pa fè ti pale ansanm avèk Biberi jodi e pa bliye ou konn kòman konsèp lan ye menm lè nou pa nan RTMS media show Men se RTMS media kanmenm se mwenk la Ou konnen fok nou trip, fok nou enjoy Donk nap fon, nap fon on lòt ti bagay Kote ke nap fon ti amize ansanm avèk moun yo Biberi eske ou se fristalè tou? Bon m pa fristalè. Si m ban w yon sijè la, kisa w ka fè ladan l la? Bon, ou si w ban m yon sijè, mwen m pa fristalè, so si w ban m yon sijè mwen m se nèg m kapab, mwen m se, m kapab m toujou di sa, m di, m toujou di, frista se pratik, m te ka fè l men m pa gen tan pou li. M plis kwè nan kout plim mwen paske m pran plis tan pou m li. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di m pran tan pou m li.
Nou pa gen pwoblèm. So, Pi Berry, ou vin a tout chèz ou, sa vle di ou vin leyogan.
Ou vin avèk tout talan ou.

Pou kisa yo mete m nan zen mesye?
Aah pou kisa yo mete m nan zen? Mwen te lakay li depi yè. E wi? Ya. E li meri?
Donk se fan nou, ou konnen fan nou, nou pa pwofite itilize fan nou, donk fan nou ba nou respè, yo chache wè nou, ou konprann sa m di w la? Donk ou gen menaj ou ki lagonav? Yeah. E chak kilè, chak kilè l vin wè w? Li poko janm ban w vizit non? Monchè nou konn, li gen fanmi l isi fò n di li konn antre isi, mwen menm tou lè m Lagonav tou nou wè, ou konprann sa m di w. Kòman, kòman, kòman l rele?
Kòman l rele moun ak la? Monchè m pa gen pèmisyon m site non l la. E talè banm di w, èske, èske mennaj ou a, ou pa ofisyèl bay sa w? Ofisyèl?

Fanatik mwen.
Ou tande? Se fanatik mwen vant nou rankontre ye. Madanm Biber rele Josda. Damas. Damas tande wè. Menaj Biber rele Josdamas. Ou menm ki te avèk Biber yè a, ou pa anyen pou li. Ou pa anyen. Ou fè dezòd wi. Ou fè dezòd Briz.
Ou pa anyen pou li. Ou pa anyen. Ebyen, banm di w Briz. Donk yon fanatik rankontre nou yon moun sa m di w la m gen se a sa fè 2 repriz 2 fwa ke m te wè demwazèl la mwen nou te wè yon premye fwa apre sa nou vin wè yon dezyèm fwa yè a ou te wè a menm jan w te wè l yè ou wè l kòm premye fwa mwen m wè l dezyèm fwa dezyèm fwa ou wè fanatik ou a ou dòmi avè l tout bagay non ba sa pa soti non chè non non ok Biberi kòman kòman ou viv sitiyasyon paske ou soti akayè epi ou vini Leogane Nòmalman ou pa ase matisan.
Monchè. Kòman ou ka pale nou? Kòman ou ka. Monchè m pap baw manti menn. M ta tout motosiklèt mwen pou m ta soti Akayè pou m pase Pòtoprens, pase Matisan pou m vin isi. Non. Fò m ta, fò m ta sou yon, fò m ta nan yon bilans sou m pa gen kontwòl tèt mwen pou m ta pase Matisan. Ou pa pase la? Non monchè, m pase Lagonav monchè. M pran bato. Mete m an sagalè epi bde an sagalè M janbe isi, Lagonav e lakay mwen e la m fèt So m pase pa Lagonav epi m pran batiman Lagonav mete m Leyogàn Bagay trè senp Mwen m pa pè lanmè m Bon bagay Kounya la Biberi adrese w avèk Gade kamera epi adrese w ansanm avèk fanatik ou yo Kit se fanatik Akayè Kit se fanatik Leyogàn Kit se fanatik Jakmèl Fanatik Pòtoprens Fanatik tout kote nan peyi a Pale avèk moun yo Sa m ap di moun yo Gade, son e game kap fèt, donk se mizik nap fè. M son rapè nasyonal, m pa yon rapè kòm si m kapab toujou konsidere Bieber Mathieu kòm yon rapè Akayè. Non, konsidere Bieber Mathieu Akayè blòk mwen, men Bieber Mathieu son rapè nasyonal. Chak kwen nan peyi a, m dwe gen fanatik, Menm jan ak moun anpil moun akayè yo fana yo fana ak anpil fanatik Wendy akayè gen anpil fanatik fantom akayè pandan nèg sa yo pa nèg akayè akayè pa blòk yo ou konprann sa m di w la e menm jan sou mwen menm Bberry sou m son rapè nasyonal m ka abite èvè kote nan peyi a m te menm m te ka aletranje tou ou konprann sa m di w la men tout moun ki te toujou kanpe avè m pou sipòte m yo kapab toujou sipòte m sou tout patnè m akayè tout nèg nan blòk mwen ou. Justin, ou konprann sa m di w la, tout nèg Bagay Nèf yo kapab tou sipòte nèg Williamson. Nèg tout kote nan Akayè toujou respè pou yo e toujou menm objektif la pou nou atenn objektif nou pou nou rive nan yon echèl kote nou kapab touche menm echèl entènasyonal la e kite non nou e toujou pase sou yon liy dwat, ou konprann sa m di w la, kote pou n kite yon tras kote pou sa k ap vini yo swiv nou pou yo di kèt. E pami rapè kap vini yo kèt e pami rapè ki pase yo kèt rapè sa menn son rapè m swa m chwazi pou m swiv tras li yeah m renmen Bieber Immature so m renmen lign misye te pran e map fokis sou li yeah.
E tout moun kap gade e tout moun kap gade la nou ansanm avèk Bieber Immature. ki son rapè, e li se li menm li di li pa gen patri paske li menm li se atis nasyonal, li pa yon sèl kote, li tout kote nèt nan peyi an, donk tout moun, e se Libere Matcho, al tande mizik Libere Matcho, yo disponib sou YouTube, Libere Matcho ki gen yon pakèt mizik, e ke li menm tou li lanse nan challenge IMRAP lan. Kote ke ou menm ou ka al tande l sou paj li, sou chanèl li YouTube ki se Bibery Matcho, se sa? Donk ou menm pwomotè ki ta renmen tcheke Bibery Matcho pou pwogram ou, donk misye la li Leyogàn, ou Leyogàn ou Pòtoprens, tcheke misye. L ap trè kontan pou li vini jwe, pou li, anfèt pou li satisfè. Sè fanatik li depi nou bal posibilite an Donk Biberi Matyo M pa vreman konn bon kont ak ou Sèlman m konn gen rezo sosyo a ou se Biberi Matyo Pale a moun yo di yo sou ki nimewo yo kapab jwenn Biberi Matyo Ok avan menm m kite nimewo m ap di sa Biberi Matyo se kòm yon kosmopolit sa vle di m pa gen teritwa Sa vle di èvè kote mi nan peyi a Tout kote k bezwen m m prè pou yo Epi nimewo telefòn mwen n ap kapab jwenn mwen e dirèkteman se 36.

e Briz RTMS Media Show donk nou te nan vil Leogane nou te rankontre ansanm avèk Biberi Matcho e son plezi pou nou te fè yon ti pale ansanm avèk Biberi Matcho ki son atis ke menm mwen apresye anpil e mwen envite nou tout al gade Biberi Matcho al gade zèv li sou YouTube sou Instagram sou tout kote li ye nèt se Biberi Matcho epi Instagram Biberi Matcho 509 e ann kontinye ann kontinye ankouraje atis lakay byenke m konnen mwayen yo fèb. An nou ba yo sa yo merite an paske yo gen anpil valè e yo travay anpil pou sa donk an n kontinye apresye atis lakay nou rapè lakay nou paske si nou pa fè l lòt kote pap fè l donk s on plezi pou n te ansanm avèk Bbery Mathieu donk isi nan TMS Media ankò yn fwa n ap kase randevou avèk yon lòt atis tout moun babay.